Eske w te konnen peyi Laturki bay anpil Ayisyen avantaj? Ni eske w te konnen avèk viza touris Laturki w lan wap ka travay sou li nòmalman? Eske w te konnen peyi Laturki depi w rive yon ti moman wap travay ladan? Ebyen rete la m pral baw tout detay apre poz lan. Janm te di deja, peyi la Turquie bay jèn anpil posiblite, peyi la Turquie bay jèn anpil opòtinite. Ou menm ki gen konesans lengwistik, ki pale anglè, espanyòl, fransè. Peyi la Turquie se youn nan destinasyon pou vize paske depi ou gen yon lang ke ou bon ladan imedyatman ou rive ou ap travay nòmalman. Gen yon konfrè gen yon konfrè ki la Turquie ki te an kontak avèk zen imigran map kite w tande pito.
Mwen salye mwen salye ou konfrè pa mwen se yon plezi pou nou kapab sou platfòm zen imigran pou nou kapab pote tout enfòmasyon konsènan. e peyi sa ke anpil ayisyen e ke anpil ayisyen e vle vini ladan li e e yon peyi tou ki ofri anpil anpil avantaj avèk e avèk e jèn e osi avèk e lòt moun ki vin chache lavi. Ok premye kestyon nou gen pou ou. Konbyen tan ou menm ou gen depi wap viv nan peyi sila?
Pou kounya la mwen pa la bò la m pral gen 4 ans map gen 4 ans isi a e desanm kap vini. Ah bon kanmenm se bon ti tan se bon ti tan Eksplike nou non lèw te fèt rive an nou bay moun yo yon ti ide de lavi kouran jistavan ke nou rantre pi fon anndan anndan anndan entèvyou a kijan lèw te fèt rive kijan w te konsevwa teritwa.
Ok, e se yon trè bèl kesyon. Bon, ou konnen ke nan lavi yo toujou di nou sa, gen sa k rele adaptasyon. Egzat.
Lè nou te fèk rive, e pwoblèm adaptasyon an, se pwoblèm ki tout moun konfwonte, bon menm si se te lokal, menm si se te lokal, pa egzanp yon moun ta Ayiti, ou di w prale nan yon lòt vil, an Ayiti. Depi ou pa t abitye avèk vil la, ou pa t abitye avèk mòd de fonksyonman yo, w ap toujou rankontre avèk de difikilte. E nou kapab di se de menm lè nou te rive nan peyi an e nou te fè fas avèk de difikilte. Kote ke ou konnen premyèman, di premye difikilte ke w ap rankontre se pwoblèm lang lan paske moun yo pa pale menm lang ansanm avè ou. E pa la swit lòt difikilte ke nou te rankontre. Se kòman pou w kapab vin jwenn travay, tout sa yo. Sa vle di fò w konn mòd de fonksyonalite peyi a, ki kritè ke yo mande pou yo kapab pran moun nan peyi a pou kapab travay, avèk tou kòman pou moun fè rezidans. Ok.
Ki lang menm yo pale? Ou konnen moun yo ayisyen nou menm nou soti lwen e anpil moun ap anvi konnen lang lan wi paske se premye e m kapab di se premye zouti ki pral pèmèt yo jwenn pen kotidyen yo. Ki lang menm yo pale lotbò a?
Bon, isi a e yo pale tirk, peyi a rele la Tirki, lang yo se tirk, se yon lang ki ta vle derive de lang arabik lan. Men a sèl diferans ki genyen e Arab yo yo menm yo yo ekri nan nan m kapab di nan fason pa yo wi goch goch yo ekri de de de dwat m kwè de dwat a goch a de dwat a goch e de dwat a goch se sa se nou menm ki ekri goch vè dwat. Yè nou menm nou ekri de goch vè dwat e men yo menm turk yo yo menm yo chanje li yo itilize alfabè e laten an se alfabè laten an ke yo itilize sa vle di yo itilize a e i o b c d tout sa ke nou konnen an byen ke yo ajoute dotre lèt ladan li. Ok banm diw eske yon moun ki rive nan peyi la turki ki poko gen okenn ide de lang turk lan ki lòt lang ankò nou konnen ki sou mache entènasyonal la omwen se yon moun gon ide de li, li ka fè ti degaje li.
Bon, se yon kesyon ki vrèman vrèman trè enpòtan ke w poze la. E isi an, se yon, bon m pa konnen pou lòt peyi men la Turquie li pa li pa bay moun pwoblèm, pa gen li pa gen li pa bay moun pwoblèm si w poko pale lang lan. E paske yo, yo menm lè y ap eksprime yo dèfwa yo eksprime yo avèk jès, lè w pa ka konprann yo fè dè jès pou yo kapab eksplike w e sa ke yo vle di an. E majorite ayisyen ki vin la depi lè ke mwen vini an jiska ojodwi gen ayisyen ki konn rive isi a pa egzanp e ki rive isi an nan dan la sware paske le pli souvan yo rive isi an ozanviwon de 11 è di swa pral nan minwi. E nan demen maten a 8 è, y al travay. E moun sa yo jiska ojodi a ap travay. Sa vle di se jis pou m montre w ke zafè lang lan li pa bay pwoblèm isi an pou travay. O fur et à mesure, yo konn menm itilize Google Translate pou yo kapab fè pase mesaj ki ap fè pase pou ou a. Aa bon nou nou nou nou konprann e m sye sèten ke tout imigran yo la ap ap tande yo tou men kòman anglè a ye lòtbò a paske nou konnen anglè a li menm se yon lang ki domine mache a yon moun ki gen ti anglè li li p ap degaje li tou. La Turquie se yon peyi ki n kapab di ki tipikman touristik sa vle di li ouvri avèk touris anpil anpil sa vle di gen anpil etranje ki toujou vin pase vakans lakay li e moman moman summer lan ki se ete se moman kote ke la Turki gen plis travay la Turki sitou pou moun ki pale ki gen yon konesans lengwistik nan zafè swa swa angle oubyen espanyòl oubyen fransè nan peryòd sa yo toujou gen anpil travay paske otèl yo toujou rekrite anpil moun pandan map pale avèw la la. Yè nou voye plis ke 20 moun al travay nan otèl. Bon, bon, an nou kite priye an pran kantik. Pase pèp la anvi konn bagay yo. Pase depi ou tande kòb, ou tonbe nan yon kote m potko vle tonbe la nan pati kòb la. Ebyen di nou non, ou di nou moun antre jodi, al travay demen. Mwen menm tou pati sa enterese m. Men kòman reyalite jwenn travay ye anndan peyi Tiki?
Ok e zafè travay isi a e bon mwen menm sa se yonn nan domèn ke m lè m te fenk vini sa se yonn nan domèn ke m te pri m te pran an chaj ke m te di ke e kòm m dekouvri tout tip de travay ki egziste la Tiki e se yon travay a lon tèm jiska ojoudwi nou poko m poko ka fin konnen li paske son peyi m kapab di ki ki vyèj pou lèzayisyen yo poko konnen li se sèlman lèzansyen ki kapab ede yo. nan pati sa. Nan pati sa. E isi an, premye travay ki pi fasil lè yon moun fenk vini isi an pou li jwenn, pi fasil, e li rele faktori. Li rele faktori. Egzat. Sa nou rele, bon, faktori, tekstil, se konsa yo rele yo. Ok. E se li ki pi fasil. Moun nan ka vini nan lafwa ri demen maten lal travay. Demen maten lal travay. Non, non, non. Depi ke li te gen yon moun ki, ki kòmsi ki te, ki òganize vwayaj la pou li e ki ba li asistans, jan ke ou menm ou konnen wap fè li pa bò kote pa ou. Ok, bon, nòmalman, gen yon reyalite m toujou di moun yo wi, lè ke nap, nap balanse yon ekwasyon, lè nou te nan peyi nou, nou ka pozitif, lè nou kite peyi nou, nou negatif. Nan rezon sa m panse lè yon moun rive nan peyi Turquie menm si l te ap fè gwo djòb Ayiti m si e sèten ke depi l rive Turquie li oblije admèt pou yon moman done pase nan kòd ble a pou li kapab negatif e m panse tou lè li menm li vin konprann reyalite a l ap kapab soti tèt li ase byen.
Wi sa w di a se sa e se menm jan an lè m t ap kòmanse a m kwè m te pale de adaptasyon e pou w arive adapte w nan peyi an e tekstil lan se yon. Se yon mwayen ki trè enpòtan paske ladan l ou jwenn li rapid e byen ke li se yon travay de longue zè men kanmenm se meyè mwayen pou kapab kòmanse pran e kòmsi kòmanse pran ti nèt
nan zafè lang la.
Ok bon bagay, ok bon ban nou yon ti poul non paske gen anpil moun ki anvi di bonjou la nan lang Tik la.

Se inik e jenèm. E si pa egzanp ou pap kwaze a moun nan ankò e wap di l bòn nwi se i ak cham la l. Ok ok mezanmi nou konnen nap fon ti kite men gon bagay wi gon bagay wi m konn tande yo di ayiti e sala salam alikoum men dèyè a eske yo di menm menm ekspresyon sa. Ha!
E se yon eks, m kapab di ekspresyon sa se yon, se yon ekspresyon ki fè anpil menm atis ayisyen e kase bouch yo wi lè y ap, lè y ap di li. E, men pandan nou vin isi an nou menm tou sa vin rive ke nou korije bouch nou paske w konnen n ap aprann de jou an jou n ap aprann. E fason sa se yon, se yon sòt de, de, de salitasyon. Men, s on salitasyon, m kapab di, ki gen rapò avèk relijyon, ki gen rapò avèk relijyon. E lè y ap salye w kòmsi yo di, Pè Bondye ansanm avè w, ou nan dous, se la moun ale kyou. Aah!
Mezanmi, tande, tande, tande, tande, tande, tande. Se se la moun ale kyou. Se la, se la moun ale kyou. O, se la moun ale kyou. Mezanmi, zen imigran te konn fè erè tou. A sa, e sa Lama Likoum te konn di wi. E kòman w reponn menm? Lè w ap reponn ou di, Alekyou selam. Alekyou selam. Enben tout imigran yo pran pou l wi la. Enben pandan nou nan pati edikasyon an, ou di m ke zanmi yo depi yo ka rive jodi, yo ka al travay demen si Dye ve. Men m konnen gen anpil moun tou ki anvi travay, ki anvi etidye. Gen moun ki anvi sèlman etidye, gen moun ki anvi travay pou l kapab peye etid li. Pandan tout pakou w nan peyi an, di nou non kijan ou menm ou konsevwa pati sa, yon moun ki vle ale la Turquie pou li kapab etidye, di nou ki posibilite l genyen e kontraryete tou l kapab genyen pou li kapab acheve avèk pati sa yo. Ok, jan nou tap dil talè a nan pati travay la byenke nou pat gentan fini li, map fè yon ti brèf, map fè yon ti brèf pase sou li anpi pou nou antre. ke nan zafè edikasyon. Isi a, travay ki pi fasil la jan nou di a, se tekstil. E apre sa, travay ou kapab jwenn se otèl, menm gen epòk li, pa egzanp, pandan chalè la la, pandan nou an ete isi a. E la Turquie, lè l fè cho la Turquie, a note lè l fè cho la Turquie, li fè frèt tou la Turquie, men lè l fè cho la Turquie, li fè pi cho ke Ayiti. Se menm jan lè w tande yo di w Dubai li fè cho anpil lan, ke akoz de chalè la yo oblije fè mondyal ki pral fèt Dubai la an desanm, enben se menm jan tou pou la Turquie lè l fè cho se cho l fè. E pandan peryòd chalè sa a gen anpil touris vizite peyi an e nan peryòd sa a w ap wè e djòb e otèl sa yo se kòmsi yo toujou bezwen moun, yo toujou bezwen moun e gen yon dam ki te soti Chili. dènyèman, nan ni vni vini nan lasware, nan maten, epi li tou rejwenn nou, epi nou mete l nan yon djòb, aktyèlman la l ap travay nan yon otèl nan yon lòt vil. Ah se byen wi sa, se byen wi sa. Yeah yeah se se bon ou konnen se sèvis n ap bay, nou la pou nou bay sèvis e Depi moun nan vini nou kapab ede w nap ede w nan fason ke nou kapab. Paske nou toujou di zanmi yo sa lè yo rive la Turki yo vwayaje nou pa kite yo nan lari nou pa kite yo pou kont yo nap toujou ede yo paske premye bagay nou konnen ke yal fè se chèche yon fason pou yo kapab ganye pen yo paske si Ayiti te bon m sur et certain pa gen nou youn ki ta prale nan peyi etranje paske mwen menm kap pale avèk ou la mwen Brezil vwala ke ou menm ou Turki nou gen plizyè lòt konfrè la ki pral vle travèse swa vin jwenn mwen swa al jwenn ou Ou konprann reyalite a? Nou menm nou dwe fè sansibilizasyon, ede zanmi yo jwenn kòman pou yo kapab kòmanse pi devan. Sa pi arive yo vin pi milyonè ke nou, yo gen plis lajan ke nou, men kan menm, ou konprann, nou ede nan fason n kapab. Wi, wi, nou fè sa nou kapab. Nou se Ayisyen, Ayisyen nou ye, e nou ede jan nou kapab. Ann avanse nan etid la.
Ok, e banm wè fin elabore pou zafè travay la, premye a m di se se tekstil nan, dezyèm nan e ki gen rapò avèk e ki gen rapò avèk yon konesans lengwistik e apre sa tout m bon m panse tout lòt travay ki gen isi yo pou yo pran w fòk gen konesans lengwistik so e pa egzanp otèl la pou yo pran w nan otèl la omwen fò w fò w gen w ti anglè sou ou. avèk ou ou konprann ou konprann nan dur nan pa menm di pale non ou konprann nan dur lan ok men dam nan dènyèman yo pran ki ki e ki fèk sot chili an e li menm kapab di li chan li vrèman chansez li vrèman chansez sa konn abitye rive jis pou montre w ke isi an zafè lang lan li pa pwoblèm depi w kapab fon bon mwayen pou eseye konprann moun nan pa egzanp si se nan zafè netwayaj ke nan otèl la ou konnen yo di w tèl lè pou pran pou pran wòp oubyen pou asiye lave veso So ou te pou gentan konn sa yo e wap wap travay. Apre sa lòt travay ki genyen bon mwen menm pèsonèlman lèm te fenk fin isi an e m travay e nan lekòl m tap fè kou nan kolèj e nan klas tèminal m te fè kou anglè e lèm tap fè kou anglè lèm kòmanse fè kou isi an m pat pale lang tuk lan paske nan lekòl yo yo egzije ke timoun nan pou ap aprann li pale lang etranjè lan. Fòk timoun nan fè efò pou l konprann ou, se pa ou ki fè efò pou konprann li. Ooh mezanmi m vrèman renmen apwoch sa m pat konn sa non nan la Turquie sètadi ke wal lòt bò a la yon ayisyen soti an Ayiti dirèk li rive nan peyi Turquie epi l tou pwofesè? Tou pwofesè. Men gon pil pwofesè kap tande w la ak anpil moun ki pale anglè espanyòl sètadi ke son bèl opòtinite yo gen la ale la Turquie jodi demen nan yon ti tan la yo kapab al travay kòm pwofesè nòmalman. Nòmal, an nòmal.
Depi ou kapab, depi ou kapab transmèt e fòmasyon ke ou te pran an, e yo p ap gade sou eksperyans de travay ou, yo p ap gade sou sa, depi ou konpetan, w ap jwenn w ap travay nan domèn edikasyon an. E pou n avanse tou, lòt, lòt e pati ki genyen, e se call center a. Call center a li menm ankò, ou pa bezwen pale lang turk lan pou call center a, paske se, se, yo, yo jis mete w an kontak. e avèk de seri de moun ki ale etranje paske la Turquie nan domèn e e kòman m kòman yo rele bagay sa m di e e pa e estetik wi e chiriji estetik kòm si pou moun kap fè ki bezwen fè fo dèyè moun ki bezwen fè wè e netwayaj nan dan netwayaj dantè tou sa fasyal. E moun ki bezwen kòm si pa egzanp menm moun ki chòv gen anpil lòt nasyon ki vini la moun ki chòv ki kòmanse chòv ou ka fè enplantasyon ou fè enplantasyon e m kwè se vrèman mo a sa ou fè enplantasyon la Turquie se youn nan peyi ki fè sa anpil nan jan de travay sa yo. Ou kòm si ou se call center a, yo met ou ant kontak avèk de seri de moun ki aletranje ki bezwen vin pran swen la Turquie paske domèn sante la Turquie an li vrèman vrèman trè trè trè avanse e ou jis pale avèk moun nan sil Mexique ou pale espagnol yo sèlman bezwen fè w pale espagnol si w pale anglè ou pale anglè si moun nan se Brésil ou pale portugues. Alò yo fè yon adaptasyon kominotè, sètadi ke depi w alèz avèk kominote sa wap atende a, W ap bay sèvis lan epi travay ou klè nan men w. Il sifi ke ou fè travay ou a. Exactement, exactement. M se jodi a, jodi a imigran yo ap jwenn enfòmasyon. M pa kwè gon imigran k ap kite videyo sa la, li p ap fin gade l nèt jiska lafen. Ebyen di nou non, e pou inivèsite a menm, anvan nou avanse pi fon anndan entèvyou a?
Wi, jan ke talè la nou t ap pale sou konesans lengwistik ki ede pou wè konesans ou wè edikasyon. wè li sou fòme e kounya la m panse e sijè sa se yon se yon sijè ke anpil anpil jèn anpil jèn e ap ap tann e yo ta renmen konnen enfòmasyon sou sou sou zafè etid isi an.
Ok men di m non eske inivèsite yo leta Privi, nou konnen ap toujou gen 2 opsyon sa, eske leta pi fasil oubyen privi a pi fasil, ban nou yon ti detay non, ki premye opsyon ki plis favorab pou yon moun ta etidye nan peyi Turquie? Ok, bon, m panse n ap kòmanse nan domèn ki pi ba a, e avan ke nou antre nan nivo inivèsitè, paske Gen fanmi tou ki ta renmen vini na Turki e avèk pitit yo kòmsi pou yo kapab ba yo fòmasyon. E menm jan nan tout peyi gen lekòl leta avèk lekòl prive, na Turki tou li pa chanje domèn sa, li gen ni lekòl leta ni lekòl prive. E nan lekòl leta a, pa rapò avèk enfòmasyon ke nou genyen, yo di ke yo ta, yo pran timoun yo nan lekòl leta yo a pati de 6 an. A pati de 6 an, yo pran timoun nan nan lekòl leta a. E nan lekòl leta a, ou pa genyen yon santim ou ap peye, sa vle di leta responsab edikasyon timoun nan nèt nèt nèt nèt. Bon, pou zafè prive a, nou konnen deja gen plis. Egzanp, si m gen yon timoun la, yon ti Ayisyen, bon k ap viv Brezil, Chili, Sendomeng, oubyen nenpòt lòt timoun, depi l gen yon kat, senk an, l al al Latiki, m pa gen lekòl m ap peye pou li? Non, ou p ap peye lekòl pou li. W ap peye lekòl pou li lò, si se lekòl leta. Depi se lekòl leta, jan Pierre di la, ou p ap peye yon goud pou li. Depi timoun nan anote, fòk timoun nan li anrejistre sa. Lè m di anrejistre a, sa vle di fòk timoun nan gen rezidans li. Si l pa gen rezidans, li p ap ka jwi de seri de avantaj nan peyi a. Alright.
Se byen. An n avanse toujou. An n avanse. Ok. Pou zafè prive a, pou zafè lekòl prive a, nou konnen depi se prive, se lajan. Men, la Turquie, lekòl prive, lekòl isi an, Lè ap pale de lekòl se lekòl ki gen isi a. Se de seri de lekòl kote ke lè timoun nan ladan, li gen kou de natasyon, li gen kou de karate, foutbòl, tenis, kèlkeswa domèn e espò e ke ta vle evolye nan zafè sa ki gen rapò avèk espò. nan lekòl yap lap jwenn tout tout tout kou sa yo mizik kou sa art prive ap refni avèl lekòl prive isi pa chè menm bon konn tande kòm jan ap di lekòl prive an ayiti chè lekòl prive isi an pa chè paske dènyèman mwen genyen yon fanmi ki tap vin la e m te gen pou m te pran enfòmasyon pou yo konsènan e zafè lekòl isi an e m kwè pri ke pri pi piti pri ou ka peye pou tout ane a nan lekòl prive, nan kindègaden jiska klas tèminal, m kwè isi a yo rele li Oniki, Oniki Sinif, ki se vle di douzyèm nivo, douzyèm grade, se konsa yo rele li, ki se klas tèminal lan. E ou peye, pa egzanp, nan kindègaden nan se 1500 dola ameriken pou tout ane a, manje ladan l, liv ladan epi bò tou yo tou bò ou transpò transpò e sa pral depann de distans konnya transpò la yo kapab fè w peye yon kòb pou transpò la se pral sa pral depann de distans timoun nan rete avèk lekòl la paske tèlman gen lekòl nan peyi sa yo li difisil pou yon moun kòm se nèg la di pran egzanp yon moun ret petyonvil li yon moun ret dèlma l pral lekòl petyonvil. Gad tout avantaj peyi la Turquie genyen an verite m pat konnen non. 1500 dola tout ane avon timoun? Nan men brezil se ranse nap ranse. Nan kindergarten. Ok ok bon pati sa li vreman enteresan wi li vreman enteresan ou konnen zanmi yo bezwen enfomasyon gen anpil moun la k pap fin gade video sa toutan ou pa di yo egzakteman sa yo bezwen an ou met ba yo enfomasyon sou kesyon edikasyon paske anpil zanmi bezwen tande. Ok, pou klas tèminal la, pa egzanp, mwen bay li an entèval. W ap jwenn lekòl ki kòmanse a entèval fèmen 1500 dola pou fini a 4000, 4000 dola ameriken.
Ok, nou konprann. Men ou konnen nan peyi sa yo, nan peyi avanse yo, kesyon lè ki se tan. avèk ekonomi se 2 bagay ki vrèman peze epi edikasyon ki vin fè paralèl la, men kijan ou kapab konsevwa yon moun ki ale nan peyi la Turquie ki bezwen travay e etidye yon egzanp. E bon kòm nou te nan zafè moun ki sou ki sou responsablite paran yo e lè w sou responsablite paran w son lòt bagay pase paran w la li menm pou l kouvri tout bagay pou ou e tout kantite li menm Jan nou di la, se li menm ki ap bourike pou ou, se li menm ki ap e, e, ki tout depans yo se sou li menm, tout chaj yo se sou li. La a, on timoun li ka aprann, li ka aprann, sa vle di paran an ap, ap, ap fè efò, ap fè jefò pou ke li kapab e, e subvenir avèk bezwen li. Men kantil sa aje, pa egzanp, se yon moun ki vin isi an. k ap, ki ap responsab tèt li e li p ap fasil ditou, ditou, ditou paske Isiyan se yo fonksyone byen ke la Turki li fè pa, li fè pati de Lewoup e men li pa nan Inyon Ewopeyèn, li fè pati de Lewoup men li pa nan Inyon Ewopeyèn e la Turki travay menm jan avèk peyi Azyatik yo, lè m di peyi Azyatik yo, jan ke la Kore di Sid travay se konsa la Turki travay sa vle di

Ohh tan anpil vreman ou tan anpil wi men opsyon ki pi fasil pou yon moun ta va etidye kom nou menm nou nan peyi etranje si yon moun travay tout tan sa nou kapab di se online e pa vre? Wi online online si se pou ta fè inivèsite a si wap etidye a linivèsite ou pap kapab ou pap kapab al travay an menm tan ou pap kapab al travay ok sèl travay yon moun ka fè pandan ke lap itilize etidye pandan ke li la Turquie e se bon sa se daprè eksperyans pa mwen e se se kargo paske la Turquie se yon peyi ki pwodwi anpil majorite rad ke ou wè yap vann e Haïti wap wè yap vann nan Delma 2000. Nou te konn Delma 2000 avèk lòt Khrushchev ki genyen ann Ayiti yo, se la Turquie ki yo sòti. Se la Turquie ki yo sòti yo. Menm Italie, menm la France, gen de seri de rad ou wè yo, yo tou ekri peyi ke yo prale a avèk pri an sou li, se la Turquie ke yo fè yo. E ti cargo a, nan zafè moun kap ki bezwen fè komès pou zafè rad e tenis e mèb, la Turquie, bagay sa yo se a bab. E mòd de vi la Turquie an li vrèman vrèman vrèman e kòm m kapab di li abòdab tout li li abòdab yo konn ap fè e konparezon antre antre la Frans avèk isi an yo di ke vi isi an li meyè li meyè paske pri bagay yo pa chè ditou bon bon pa chè sa vle di si yon moun ale fè inivèsite meyè travay ke l ka fè se ka ou a si vle di li gen moun Etazini l ap voye machann ba yo sa vle di Le samdi a lendi l ap voye e machandiz ba yo epi l itilize kòb sa a pou li peye etid li a avèk lwa li. Bon m di w, bon m di w, mwen menm konfrè m p ap ba w manti, m tonbe sou w twò ta, m genlè tousuit apre entèvyou an m ap rele w pèsonèlman pou n negosye. Paske la a, aktyèlman la se dropshipping wi k ap mennen nan mond lan. Se achte pwodui, voye, fè lajan sou entènèt la. La Turquie bay tout avantaj sa yo nan kesyon dropshipping. M pat konn sa. Bon nou menm nou konnen se bizismann nou ye nap pale de koze pa nou aprè nap gade. Sètadi ke tout zanmi ki konn sa k rele biznis, ki vle fè kòb, la Turquie son bon opsyon pou ou. Sitou si w ta gen yon sit sou entènèt la menm, moun ka achte. A wè map bay poul wi, a di ou ka konprann sa ze imigran pral fè li menm. Ebyen konfrè nou di w anpil anpil mèsi wi paske m su e sèten ke gran piblik lan tande w. Si w gen yon dènye ti bagay ke mwen menm m pat mande w oubyen ou gen yon ide,

Li pa nan peyi a. Bon nou pati, nou pati.
Yeah. Misye te di m, se te dizay sa te touche m. Misye te di ke jèn yo pa chwa, yo pa chwazi pati. Se mete yo mete nou deyò. So, sa vle di aktyèlman la tout moun ap bat wè si yo ta mete kò yo deyò nan peyi a. Men pandan n ap mete kò nou deyò a, konsèy ke nou ta ba yo, se chwazi, se fè bon chwa a, chwazi de seri de. moun ki konn peyi a, moun ki konn enfòmasyon sou peyi a, moun k ap ba nou bon enfòmasyon. Se pa moun k ap di w la Tirki se an euro yo peye, se pa moun k ap di w lè w rive isye w ap ka fè de djòb, paske nou menm nou pa p janm ka di moun sa ke isye w ap ka fè de djòb. E ba Etazini, Etazini n ka di moun sa yo. Fòn se ke la Turquie li pa ni Etazini, ni Kanada, ni la Frans, e li pa peyi sa yo. Sa vle di ou pap, ou pap, avantaj ke wap chache a, ou bezwen an, se pa la Turquie wap jwenn li rapid rapid. Men si ou itilize entèlijans ou, ou kapab fè de gran choz la Turquie menm jan e m kapab di konfrè nou Afriken yo ki isi an, ki gen anpil tan, ke yo arive fè. Lè moun, sa m vle di pou m fini se ke. Lè n ap chwazi fè vwayaj, men ki se kouri n ap kouri, kèlkeswa peyi nou prale, Brezil, Chili, Meksik, Latirki, aktyèlman la se 3 ak 4 gran pon sa yo ke Ayisyen itilize pou yo wè ke si yo ta soti Ayiti pou y ale chache lavi yon lòt kote, ebyen ke kounya se sèlman, se sèlman Latirki ki plis fasil. Se sèlman la Turquie ki fasil. Konsèy lan se, pa al jwenn nenpòt ajans, pa al jwenn nenpòt moun pou nou fè vwayaj. Nou pa ka ba w konsèy pou n di w kiyès pou chèche, pou chwazi, men m panse ke lè w ap tande enfòmasyon e lè w menm ou fè ti rechèch tou pèsonèl ki trè trè trè enpòtan, w ap ka arive wè sa moun nan di w lan avèk reyalite peyi a.
Ok nou diw mèsi nou pa gen mo imigran yo tou m panse ke yap poze plis kesyon nan kòmantè yo e m si e sèten yap mande w pou tounen wi paske isi an imigran yo depi yo jwenn enfòmasyon yap mande bis nou diw anpil anpil mèsi ke Bondye beni w ke Bondye akonpanye w e m si e sèten wap rete konekte avèk kanal pou la ki se Zeimigran pou w toujou kapab sèvi tout imigran yo nou ale tchaw tchaw tchaw a la pwochèn.